Hola! Coucou tout moun, byenvini sou chanèl la, non mwen se Kira la diva du 24 sou tout rezo sosyom yo, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Sou poko abone a chanèl la silvouplè, Abone a chanel la aktive kloch notifikasyon pou te ka notifye chak tan m poste yon nouvo video. M poste minimum 2 video par semèn. Pa bliye pa bliye like video a, pataje video a, epi kòmante anba video a pou video a te ka pase devan paske si nou pa fè sa YouTube pap met video a an valè e se si nou nan wout pou 5000 abone an, lis family an preske rive a 5000 moun ladan l. So ou sou poko abone just fèl pou mwen silvouplè epi pataje chanèl la paske yon lòt moun te ka bezwen video a epi video sa te ka itil li anpil ok merci beaucoup Ann kòmanse avèk video a se sujet du jour sujet ke mwen chwazi sou IG an mwen mande nou voye sujet pou nou te ka debat nan yon wine talk nan yon pale avèk du vin malheureusement m pa ka ouvri boutèy du vin an. Sorry, m pa kwè pou bèlè e Duvin an, men n ap fè videyo a san Duvin an, men sijè a gentan la, sijè a chwazi, e se premye moun ki te voye sijè l la, e franchman, m te twouve ke sijè sa a merite debat, sitou se pawòl de maryaj semèn sa nan antouraj mwen, so, m di, m ap chwazi sijè sa. Sijè a se, selon mwen menm, selon. Mwen, Kira Luciès. Ki jan yon fi ta dwe konpòte l apre maryaj? Ki jan yon fi ta dwe konpòte l apre maryaj? Vwala, se sa le sijè. Ok! Vwala. Ki jan yon fi ta dwe konpòte l apre maryaj? Mwen menm, mwen twouve ke si avan maryaj ou te yon jan, fò w te ka toujou rete ou menm tou, pwòp a ou menm apre maryaj lan. An nou ale senp, senp, senp, an n ale nan plizyè etap ki konn pase. Premyèman, Se le look. Waww m pa konprann medam yo menm gen pil fi m pa konprann yo ditou 2 ans plus tard 3 ans plus tard aprè yon premye timoun oubyen aprè 2 timoun oubyen aprè 3 timoun selon kòman l te deside fè timoun yo gen fi ki tèlman lage kò yo waww ok m konn wè nan film like fifty shade of grey nou wè ti dam nan fin gen rapò avèk mesye grey epi li mete chemiz nèg la sou li e so sexy et autres. Baz, se pa paske w wè sa fèt ke lè ou menm ou fè l ou so sexy tou. Gen moun yo mete gwo mayo mari yo sou yo pandan yon pil tan nan kay la, tèt yo pa penyen, sandal, ok, ok, ok gen fi lè yo fè l yo vrèman cute, mignon, lè nèg la wè li oh ça c'est ma femme. Men gen de fi tou swa l sanble yon sak patat, swa l pa sanble anyen ditou, ditou avèk rad la. Sa vle di, se pa paske ou marye, se pa paske ou gen nèg la pou w panse ke ou abiye vay ke vay. Ya, gen de fi ki konn tèlman lèd, yo mete gwo jip sou yo, bon gen ki fè tout tan yo a chemiz de nwi moumou, sitou si se fanm o fwaye yo ye sèlman. M pa konprann look yo menm. So, si avan ou te konn marye, ou te konn lave, ou te konn mete bèl ti wòb ou sou ou, bèl pantalon sou ou, ou te konn abiye e sesi, mennaj ou te renmen w lè l potko mari w, Li te renmen w fi an so te renmen w m pa konn poukisa kou marye se chemise de nuit an moumou pou mete sou ou gwo bout mayo san fòm pou pa sanble anyen tèt ou pa penyen zong ou pa janm fèt ou toujou ap mache sal why hein sa se youn nan konpòteman ke medam yo pou mwen menm yo pa sipoze genyen ditou ditou ditou ditou ditou sa se youn nan konpòteman ke m twouve vrèman. It's my mom. Se yon nan konpòteman ke m pa kosyone ditou ditou. Se yon nan konpòteman ke mwen ke nou pa ta sipoze gen. Dezyèm konpòteman pou mwen ke medam yo pa ta sipoze gen yen tou apre le maryaj. Se pa soti an. Ou just marye avèk moun nan. So les gens de petit rendez-vous fòk ou menm tou envite mennaj ou soti. Ou envite mari ou soti, eksizem ou marye kounya. Fòk a envite mari ou. Se pa etann ke se sèlman nèg la pou chak tan kap panse a envite ou soti. Se pa sèl nèg la k renmen ou, ou renmen nèg la tou. Se pa paske ou fin marye, li mande w an maryaj, ou marye, ou gen 2, 3 zan. Fò w ka envite nèg la soti, menm si w te gen timoun, menm si w te gen yon travay, fò w ka yon jou di w pa p fè manje, w pa p fè manje en en, cheri m voye timoun yo kay granma, si granma a toujou vivan, bèlmè, whatever, moun ki ka pran l pou ou an, ki ka okipe l pou ou pandan yon ti tan, ou ka di ou pa gen ni manman ni sese, men ou gen yon kouzin ki ka vini kenbe l pou ou, oubyen menm si ou fè, ou peye, ou fè baby sitting, Ou ba l on ti kòb ou di l kenbe timoun yo pou ou ka fè l on lè epi w envite mennaj ou soti, ou envite mari w soti, sorry m ret la nan mennaj mennaj nan lòt level la. Se konpòteman ke m twouve ke on fi ta dwe genyen, fò ou menm tou on lè ou ka envite mari w soti menm si ou pa envite l soti on lè tou, se pa jan mete pil diri a pi sesi a sou tab la ba li Non non si se ou kap fè fanm ofwaye ou kap okipe bagay sa yo fòk on lè ou pa mete pil diri sòs pwa ou bourel ba li konsa fòk on jou tou ka deside jan ou fon ti dinero chandèl ou fon ti ekrevis ou bay nèg la on lòt bagay ou met on lòt on lòt vibe hein on lòt vibe pou nèg la fè oh c'est la femme dont je suis tombé amoureux hein Haa fòk a yon jou ou deside ou abiye sexy ou envite nèg la soti ou prepare yon lòt bagay ou envite fòk ou ka chanje de ton tou si menm jan lè w te renmen ou te an koup lè w te fiyanse an ou te konn fè l fò lè w marye tou ke w ka kontinye fè l se pa jan ke ou annik marye tou tèt a kit. Se poutèt sa nou toujou ap di o wi, nèg la toujou al deyò, li wè nan sekretyè li an, li wè nan sesi, hum hum hum hum non ma belle, non ma belle, se pa kesyon de nèg la wè nan sekretè l la, 1 lè l antre lakay ou toujou abiye tankou yon sak patat, tankou yon ryen netè, Ou abiye kòmsi se wè yo wè w nan lari an, w pa t janm gen rad pou mete sou ou. Si l ta vin avèk yon kolèg travay li rive nan kay la l wè w abiye konsa, jan kot madanm ou? Oubyen chak tan lè nèg la antre se toujou menm koli a pa janm gen anyen k chanje sitou si se sèl nèg la k ap travay, be careful medam si se sèl nèg la k ap travay tou oubyen pou se fanm ou fwaye. Chak tan l jwenn pil diri a gonfle sou tab la menm jan. Dèfwa nèg la ap di w pas ou manje oubyen l manje deyò. E nòmal l ap manje deyò paske pa gen ankenn anvi pou l antre anndan. E kijan pou yon fi ta ye ta aprè maryaj menm si franchman medam yo toujou ap konpòte yo mal tankou avan maryaj yo te vrèman vrèman kokèt yo te vrèman e entelektyèl yo te kwè nan tèt yo yo te gen rèv yo te gen avni yo te gen tout bagay pou yo fè annik fin marye yo panse ke Fini! Se la reyisit, se la pwoje de lavi yo rive o somòm, yo se nan somè a, yo pa fè anyen ankò, yo pa aprann anyen, yo just rete tounen fanm o fwaye, m pa gen pwoblèm a okenn fanm o fwaye men de fanm o fwaye debwouyè, kounye a nou nan yon epòk la de venteyinyèm syèkl, sitou 2020 kowona tout bagay te ka pase, ou marye, so Gen de konpòteman ke m wè medam yo ap genyen, yo just annik fin marye yo panse se certificat de la reussite epi fini a la vi, yo fè metriz, yo fè doktora. Non, se pa vre, ou pa fè ni youn ni lòt cheri, se jis yon lòt etap nan lavi ou ki kòmanse, ou vin responsab de yon mezon, ou vin gen pwòp kay pa w ke w ap okipe, ke w ap jere. Se sa l ye, se pa just reussite ou sa ke yon lòt fi ki pa marye Pa ye. Se pa sa l ye. Medam yo rive yon limit yannik fin marye yo pa menm al nan ti kou ankò menm nan kou kwizin ou te ka ale ou pa konn fè tout manje cheri menm nan kou kouti ou te ka ale petèt ou te ka aprann koud pantalon mari w oubyen koud chosèt yo so gen anpil medam mwen apre yo fin marye twazyèm pwen apre yo fin marye yo just kanpe rèv yo Non chérie. Ou jus ap kontinye etap la, men dan la men ou jus gon lòt sinyati dèyè non ou byen ou jus gen yon lòt stati, stati matrimonyal m pa konnen jan yo te konn di bagay sa, ou jus gon lòt stati se pa jan ke ou fin rive humm rèv ou pa dwe kanpel just paske tu as la bague, tu as le mari, tu as les papiers. Signifiant que tu es marié. Rèv ou pa dwe kanpe la. Rèv ou dwe kontinye, okontrè ou dwe level up, ou dwe mete plis nan rèv ou, paske ou pral gen yon fanmi, ou pral genyen timoun, ou pral genyen pitit fi k ap menm jan avè w, sa ap yon fyète pou l ta di ke l ta vle menm jan manman l, paske pou jan l wè manman l ki ap jere yon fwaye konsa menm si li pa al travay ou ot li jere fwaye l, si mari an pa gen kòb, papa l pa gen kòb li wè kòman manman l debouye l avèk kòb ke papa l te konn ba li an. Paske la manman an te gen yon bagay nan tèt li, li te gen yon futur, li te gen yon vizyon pou pitit li yo. Se senp. Ou menm tou, si yon nèg fin marye, ou depann de chak grenn goud ke nèg la ap bay. E self esteem nan? Kote l pase? Si nèg la ta gen yon lè l pa ka bay kòb pou achte boutèy lwil non men ou pa ka jwenn li, Self esteem nan. Se ke fò pa konsidere ke ou may yo fin rive, fòk ou ka genyen yon yon lòt vizyon tou, fò ka gen yon lòt bagay ke wap fè nan lavi, fò ka yon pilye nan koup lan tou, yon pilye de nouvèl famiy lan. So mwen menm pou mwen menm, yon fi ki fenk marye, choz pou wap abiye vay ke vay, lan fè nèg la pa menm li anvi antre lakay li an, se bliye sa. Bagay ou pa janm ka envite nèg la soti ou pa menm gen yon ti chawg wè MK menm chanje kouvè a ou bal yon lòt manje konpòteman sa yo mpa sipòte yo kay lòt moun lè map gade yo jan epi wap plenyen lè fi lè nèg la pa sou anyen avè w sorry hein epi twazyèman le fè ke ou panse ke ou fin marye ou fin rive an bitch so. Oh! Kote w sot sa bagay sa? Franchman se 3 bagay ke m pa sipòte lè medam yo fè lè yo fin marye. Kijan pou yon fi li dwe ye? Li dwe fidèl a li menm. Li dwe pa janm bliye ke l te gen rèv, ke l te gen yon futur, ke l te vle bati yon bagay avèk nèg la, se pa jis annik marye enpi fini. Ya gen de fi ki te manfouben san koutya depi jan yo ye odebi a so m paka di fi sa pral chanje aprè maryaj lan sil pat just gen anvi chanje a so ou paka fanyen pou moun sa yo paske l te gentan konsa deja men on fi dwe pwòp a li menm on fi pa dwe janm bliye rèv li on fi dwe toujou bay maril anvi dezi l pou li koutize l aprè on fi dwe toujou kokèt fòl ka soti tou fi ki panse Yanick fin marye bon men yon lòt bagay ankò Fiyè ou fin marye a ou bay yon gason sa zanmi yo cho be what happened zanmi w yo te la avan w te marye si bon bagay pase zanmi yo kap toujou la wi fok ka omwen m konnen ke nou swiv sa lè nou al nan inivèsite ou te gen zanmi lekòl ou kòman wout ou separe oubyen w vin gen lòt zanmi inivèsite lè wap travay ou pa ka soti avè yo souvan sa m ka konprann men le fè ke ou pa ka pran yon jou Pou soti avèk zanmi w yon fwa pa mwa way oubyen de fwa pa mwa m pa konprann m pa konprann bagay sa yo. Zanmi an toujou la pou ou se pa paske ou marye pou vin just koupe lè pon ou gen mari ou gen pitit ou gen fwaye enpi zanmi an li selibatè ou pa ka wè l oubyen zanmi an tou fòk medam yo pa fè sa fòk ou ka toujou wè ak zanmi w fòk ou ka toujou kontinye lavi pa w tou paske nèg lan Swiv pou n wè, mesye yo toujou gen tan pou yo wè zanmi yo, toujou gen tan pou yo fè tout bagay yo genyen, byen sur menm si lavi yo pri, e travay yo konn pran yo anpil bagay, men yo toujou gen tan tou pou yo ka pran yon byè avèk zanmi yo, toujou pran tan tou pou yo pale nan telefòn avè yo, y al legliz, yo fè tout bagay. Sa genyen ke ou menm, ou menm ki fi k fin marye, ou panse ke ou vin se madan prezidan w yo, ou pa gen tan, tounen matin, pa vre? Ou pa gen tan pou wè zanmi w yo ankò. Hum, hum. So,

Vwala. Se sa m panse, selon mwen menm, yon fi ta dwe rete fidèl a li menm, yon fi te ka se dwe sou dwe yon fi dwe sedwi mari l every day, every time. E vwala, se se avi pa m. M pa konnen ou menm si w gen lòt bagay ou t anvi ajoute anba videyo a oubyen si w pa dakò avè m a dè choz ke m di, di l an kòmantè. Trè senp epi nap ka diskite e si w gon sijè tou balanse li anba a nan kòmantè videyo a si w paka ale sou IG ou tou gen l nan tèt ou la mete li nan kòmantyè la epi men map verifye l epi petèt nou ka debat li pou semèn pwochèn pou next videyo kap vini an men vwala sa sete mon avis sa se selon sam panse de Kòman yon fi ta dwe ye, kòman poul pa ta dwe ye. M plis baze m nan kòman l pa ta dwe ye epi na konprann kòman poul ye. E m kwè m te ase klè de sa ke m te panse yo. Se avi pa m. So, vwala. Si w te renmen videyo a pa bliye, pa bliye abone a chanèl la, kòmante, pataje epi aktive klòch notifikasyon pou te ka notifye chak tan m poste yon nouvo videyo sou chanèl la. M poste minimòm 2 videyo pa semèn. Voilà. Non m se Kira, la diva du 24 sou tout rezo sosyo m yo e map di w a trè byento pou yon lòt video. Bizou bizou bye bye Oshiwanii Ting.